Vwala zanmi entèwonot de la kwa its medya, nou nan kafou nèret ki petyon vil pou n fè w viv kòman sa ye nan peyi dayiti. Vwala nan kad vizit nou, n ap fè w gade, n ap fè w founi je nou, gade kòman sikilasyon ye, kòman machann yo ye nan petyon vil nou sitye nou nan kafou nèret. Ebyen ann fè w viv kòman sa ye nan Petyonvil. Se konsa sa ye nan onivo Petyonvil la pou n fè w viv. Kòman ti machann nou yo pran espas sa a, lari an, pou yo fè mache, ebyen, ann swiv kòman sa ye ap evolye nan peyi Dayiti. 150 dola nou blije vann li 15 dola pou nou menm nou fè ti dola sou li bay yo twò di pou nou ti bwat lèt la lè nou vann li 5 dola li konn pi bon pou nou wè li nou konn ap vann sa 5 dola pou nou al oblije 6 dola paske li monte 260 dola sa vle di wap fè 25 goud wap fè an li tou pase nan sachè bay yo twò di pou nou nou konn ap achte kès bonbon sa 400 dola kounye a li gentan pase avèk 620 dola bay yo twò di pou nou. Lè enba yo desann li pi mye pou nou nou plis vann paske lè l monte nou pa vann tout moun te gentan konnen l ap vann 5 dola kounya l vin monte a 6 dola tout moun ki vin devan nou oblije vire ba yo twò di pou nou jan yo te kòmanse depi yo te yo di yo ba nou 2 jou avan men se de se depi kilè ke w ap fè komès sa menm se depi kilè ke w teni kont ba yo monte sou sou mache a ba yo monte non avan sa ba yo te vin monte pandan moman an te vin di ba yo te vin chè la Jamaïque ki te vin monte ba yo te vin monte apre sa yo te vin ba nou 2 mwa ba yo 2 tan nou tap byen pase nou te vann nan moman sa lè ba la vann 5 dola nou vann lè moman l vin monte nou vin paka vann ba yo vin trò di nou konn peye bonbon sa 180 dola kounye a l gentan pase a 270 dola
nan mwens ke yon semèn wi mwens ke 2 semèn li vin monte konsa sa vle di lè n ap vann li 10 dola

Bwat ladan, n oblije vann li avèk 13 dola pou moun yo kapab fè 50 goud. Bwat fwomaj la vann 13 dola. E pingles la? Pingles la nou vann li 15 dola paske nou peye l. 15 dola pingles la vann. Paske nou peye l 250 dola li gen 12 ladan. Ebyen kòman w konprann ke lajan yo di ki desann nan pa rapò avèk pwodui yo, pwodui premye nesesite yo donk w ap vann e ou di ke mwad novanm nan te fè w pi byen pa rapò avèk fen dane a men kòman kisa ke w konprann menm? Pa rapò avèk bès dola e pwodui yo tap moute a. M pa konprann. Pou gouvènman ta repon pase men nan baay yon kò, baay yon twò di pou nou, paske malere pa ka manje. Lè imajine w, moun nan, si l gen 100 goud nan men l, li pa ka achte yon sachè bonbon pou l achte yon bwat fwomaj, bwat fwomaj la e 50 goud nou te konn vann li, nou te konn vann bonbon an 50 goud, l oblije gen 30 dola pou l genyen yo. Baay yo vin pi di pou nou, fòk yo fon pase men nan baay yo. Baay yo twò di pou nou. Yo k di nou la Jamaican 200 lè nal an Sheba yo et pi di yo vin pi di nou konn ap peye bonbon sa 180 dola kounya al pase avek 270 dola ba yo vin tro di pou nou.

nan alò m te ka di mwens ke 2 mwa kòman w konprann sa pa rapò kounya la e pwodwi yo toujou eske toujou rete nan menm nivo ke yo te ye a kòman w konprann amelyorasyon ki fèt nan bès dola a. Non pa gen anyen ki rete yo te konn vann tikè jis 100 dola kounya menl 120 dola 110 dola pa gen anyen ki pase a mwen rès ouvè yo te pase men nan ti bagay yo men moun mwa yo pa kite yo fè tout bagay yo tèt nèg chè men mache w pa ka achte ankò. Alò di nou non, pa rapò de mwa de novanm e desanm ki ateri sou ou, m panse ke w ap fè komès, ou ta renmen pase yon bèl fen dane, ou ta renmen bou yon bon ti soup, kòman ou konprann e lavi a, alò pa rapò de mwa de novanm avèk mwa de desanm jounen jodi a. Ok wi, mwa de novanm nan te yon jan, men desanm nan m poko wè kòman n ap pase l, paske pa gen aktivite, pa gen anyen pou fè 50 goud nan lari a. Ok mèsi madanm. Ebyen jan ke nap swiv li a, jan ke nou tande l la, se pwodui madam lan, li di ke mwa novanm lan te pi fasil pou li, pa isit an Ayiti, pa rapò de bès dola ki te fèt, ebyen pou jounen jodi a, bagay yo moutre tèt nèg nan peyi Dayiti.